E moun yo an sou ti video sa ansanm avèm. Ti video sa, se de moun sa yo ki renmen anpe la. Men an sou vistwa. Wè kòman yo renmen, moun sa yo damou. Rive bon ti plas yo fè yon ti chita, ya fè ti pale. Misye di waw cheri. Ou konnen m renmen w. Wè ti foto sa m pral ba w gade la. Se nik foto ki fè m damou plis. Misye di waw. Moun di e vre? Misye di waw yo fon ti kole tèt yo yo ri. Misye di je ou konnen pou ou m ap sakrifye vi m. M pral di e vre? Misye di wi paske m tèlman renmen w mwen pa konnen menm. M pral di e vre cheri? Misye di yes. Yeah m renmen w anpil. Demoiselle la di ok men ou konnen m renmen w tou misye di vre ok misye di cheri pou ou menm m ap sakrifye vi m ke m ba okenn lòt fi devan w ankò demoiselle la di wi bebe m ap pwomèt ou sa ke ou se sèl nèg k ap nan vi m e mwen p ap twonpe w avèk okenn lòt nèg waw misye kòmanse souri l ap gade fi a o zye Fiat Ticket, Youri. M di pou ou ke m pap anvi twonpe w a okenn lòt nèg. Misye di, ou kwè cheri? Misye di, bebe, ou se inik moun ke m anvi nan vi m, ke m pa anvi lòt moun ankò. Cheri a di, e, m prale, m pral fè yon bagay. Misye di, enben fòk ou rele m kon rive. Misye fè yon ti bobo li sou tèt men, demoiselle la prale. An gade demwazèl la ki pral li. Se di kèt menn. Ti wè fanm sa? Pou li map tiye yon nèg. Paske m twò renmen fanm nan. Kèt misye di waww mesye. Di minit aprè. Yon jennòm kap pase sou wout li. Epi misye ap mache trè bòzò bon ti gason. Demwazèl la menm sou wout la. Epi l kwaze a misye. Manzè manyen l eke l waww. Gade yon bon ti gason. Epi, li retounen, l al pale avèk jènòm nan. Li pral pale avèk jènòm nan. An n suiv. Epi, l manye misye nan do. Misye veye, l di, Bonswa. Misye di, Bonswa, demwazèl. Li di, Kòman ou ye? Misye di, Mwen anfòm. Epi ou menm? Epi demwazèl la pran pòz ke se yon nimewo li pèdi, yon nimewo kay li pèdi, epi l jis ap enfòme misye eske l ka jwenn nimewo kay sa. Misye di non, m pa konnen moun sa, eske w ka raple m de moun sa dirèkteman? Epi l mande l pou yon kay li gen lontan l pa gen kay, epi misye di non, l pa gen kay, li nan zèri. Li di bon, ok, jis. Yon zanmi m mwen gen nan zòn nan ke m anvi konnen kay li depi lontan, ke sa fè bon lontan m pa vin nan zòn nan, m pèdi nimewo kay la, èske ou ka fè m twouve l silvouplè? Li di, misye di waw, nimewo kay la, m panse se yon moun ke m gen lontan ke m pa wè sou wout la, m panse ke si w mande pou li nan yon tèl kay, Mwen kwè ou ka jwenn li. Li di, men li pa fasil. Epi misye di demwazèl la, wap vire pa isit wap fè sa. Epi demwazèl la gade, li di wap rive la e wap fè sa ankò, wap fon ti monte, wap mande epi wap jwenn kay la. Apre misye chita nan biwo l e lap li epi lap travay, epi telefòn misye sonnen. Demwazèl la rele l. Yo gentan fin damou epi misye di waw ki moun sa epi li pran apèl la misye di alo epi lap tande tout sa demwazèl la ap dil ke demwazèl la gen yon rankont li ta renmen fè avèl. Epi moun yo ki t andan mwen, anpil bèl ti pawòl ap tan pale. M se etone, paske l pa t janm panse si yon moun konsa te ka antre nan vi l. Epi misye ap pale avèk demwazèl la, tout sa l di, misye ap reponn li. La se randevou ke yo gen, misye di ok. Ok, m te gen yon zanmi m ke m te di, e m pral montre w, montre l yon zanmi m ke m gen. Epi misye di ebyen ok. Pa gen pwoblèm. M ap jis montre zanmi m nan menm. Misye di, A, pa gen pwoblèm, se yon zanmi m ke m renmen anpil. Epi, li di, Ebyen, ok. Misye chita l ap tande e ke jennòm nan fin damou. Waww! Misye ap swiv. Tout sa demwazel ap dil la lap tande bel pawol demwazel ap dil lap souke tet li lap di waw li di enben ok ou met ale cheri pita epi nan demen zanmi an ap tann misye ki pase pandan li te gen randevou avel li poko janm wel toujou sa fè move san di ket kot misye toujou menn misye metem kanpe la mpoko janm wel banm relel. Paske misye pa ta fèm sa menm. Li rele l telefòn nan pa sonnen. Epi se le moman an misye ap vini ansanm avèk mennaj li a. L ap vini di cheri. Pou ou. M anvi montre tout zanmi m anvi afiche ou. Demwazèl la misye l sezi. Li leve kouri. Misye ale pou l kouri dèyè l. Zanmi an kenbe l. Li di yo ede mwen mennaj mwen ki kouri la. Misye di mennaj ou menn. O e pa vre. Se mennaj mwen m wi menn. Li di waw misye met de men nan tèt. N ap di, Waww! Men sa lòt patnè ap di yo, Se demwazèl sa m t ap pale w la, ke m te kwaze avè l sou wout mwen an. Misye di yo, Se mennaj mwen menn, e se yon fanm ke m renmen anpil. E pa kon wè m leve pete kouri. Misye di, Waww! Pa fè sa monchè. Li di, Se yon demwazèl ke m kwaze sou wout la ke m damou. Misye ap fè vizyon. Li t ap sonje bèl ti pawòl li t ap di l yo, Cheri, pou ou, mwen p ap janm twonpe a yon lòt nèg. Se ti vizyon sa yo ke misye ap fè. Misye pa panse si demwazèl la te ka twonpe l nan sans sa. Sa pote misye anpil pwoblèm. Ya, men nan tèt misye, lòt zanmi ap di a zanmi l, monchè, pran kouraj. Se yon de zanmi, dayè, nou pa ka ap tire tèt nou pou yon fi. Misye pa ka tire tèt li pou yon fi. Paske, m avè w nou deja zanmi depi lontan deja. Jou demwazèl la jis kwaze avè m sou wout la, l mande m nimewo m. Sa vle di, misye di, waw, yo, w gen rezon men. Li di, M pap janm fè fanm konfyans ankò nan vi m, paske m te twò fè manzè konfyans. Zanmi an di, Waww, waww, misye sa fè vizyon menn, kote tout bèl pawòl yo demwazèl la t ap di l la? Misye di, Waww, yow, sa bay anpil pwoblèm wi. Men, se lavi k mande sa. La misye te di demwazèl la kò l rive pou rele l yo, li pa t janm rele l. Misye di, Kèèt. Zanmi an di, Monchè, nou deja zanmi deja, n ap toujou rete zanmi, nou pa ka bay tèt nou pwoblèm pou yon fi. Li di, Yow. Fi a gentan ale Nou de zanmi menn Ann met tèt nou ansanm M panse gen pi bèl moun deyò a toujou E gen moun nou ka fè plis konfyans toujou Zanmi m Yow se zanmi m ou ye menn Ann ale Nou paka di tèt nou pou sa.